Achte man fout. Nan pa sa fout pres nou gyet nan yo. Ti vole. Ti vole. San wont sanguine. Vole. Ras manman w. Hein. Ras manman w. Sonje m di w yon bagay. Manman w ki te konn ap fem dous. Ki te konn ap fem fe aktivite andan kay la. Si w wem manje le pata ou menm. Pa mennen bakoubye. Gata rele mal fini di w m tye manman w. Ok. Deja ou gen ou deja gen yon mit nan tèt ou ke sè kem tue manman w map veye manda avè w men tonnè krazem anvan anvan w tue manda map fout tue w mwen k di w sa Golo rele yo l pap mouri pou yo Golo kriye yo l pap mouri pou yo tanm mouri pou zèb nèf mwen pito tounen twa ine e sa.
Merline! Merline! Oh, ou gentan pran anpe? Ou fin bale a? Eske ou pa konnen pou ou gen veso la pou vin lave? Depi ki dat ou kòmanse bale sa la? Eske ou fè? Fè rapid non! Ou byen devwe sa manman. Demwazèl la pa la fè travay? Li di wi li e la. Veso mokola. Ebyen wap kalem Merline.
Men, fin manje sa epi pou gwen kote sa ou pral lave. Men, fè rapid. Siwo.
Bay la di, bay la di. Ou wè nèg k ap pran fanm? Tout moun pran fanm yo konnen se yon bagay ki fasil. Depi maten la m oblije mawon m pran lari a la. M oblije nan kache m pa ka al lakay la. Sak fè sa? Ti pitit la lekòl, Magi tanyen lakay la, madanm nan chita lakay la e mwen lap tann. M pa konn kisa pou m fè. Se la yo di, Tchoo, li ye kouche map pran ti van sa a la. Oh, cheri, kote ou prale? Depi maten ou kite kay la cheri m pa, ou pa antre, sak pase? Ou konn sa Maël al lekòl, ou pa antre pou pote anyen, sa lap manje cheri? M konn tout bagay, men.

Sa gen pa manyen m pa manyen m depi lòt jou kolo kote w te ye. Monchè travay yo anpil. Ki travay konsa?
Ou konnen vye diri a kap peri anba. Si se pou zèb nèf, zèb nèf pap lage pap lage dlo nan diri a. Pa pale m de ti gason sa non diri w ale depi lòt jou kounya e kounya w ap antre golo. Anben, jaden an anpil nan menm. A mwen se m fè bagay pou lè yon moun di m yon bagay de ou pou m ka pale de ou tande. Pou m ap soti nan bèt.
Pou m ap antre antre nan nan jaden. Pou m ap fè yon ekip seri de bagay. Zèdòf se afè pa l. An palan, Zèdòf poko vin la? Li pako vin la. Pa gen pwoblèm, Zèdòf. M pa renmen sa w ap fè a non. Ou mete m, ou fè kè m kase. Depi lòt jou ou soti ou pa janm antre. E kounye a w ap antre? Gade. M pa renmen. Depi ou di kè ou kase a m gentan konn ki pwoblèm. M pa renmen. E ou wè pita? A e pa pwoblèm sa.

Jodya fè 3 jou depiw deyò wi. Ou menm kay manmanw lan la ou pa te gen dwa annik pase ou bagay pou vin fon vye bagay la. Bon manman m pito pa gen kòb pou tèt li.
Kitem tande m pa gen kòb. M pa gen kòb. Ou pa janm gen. Sa map fè m nan komès. Esak fè chak jou ou leve ou pati wap gade m nan. M di w pou banm kòb pou m fè komès deja. Si w te banm kòb jodi a lè ou te pati la ou lè ou te vin la ou tap jwenn yon bagay andedan. Ok ou mèt peyim apre prizwen.
Fout ou anba. Ou tou santi ave ou pap benyen pye atè. Nan lonbwaj pou l vin chita kote li ye. Ou genlè pran ve a rad sa yo. Ak fanm. Fè m fin manje fè rapid. Fè cho fè cho. Frè cho.
Di sa. A di mwen menm m pa konn ki sa m fè ankò. Paske tout jan m vire lavi sa. M vire l m tounen m pa wè kòman m ka viv nan yon peyi konsa menm. Se yon pwoblèm menm. Oblije, m oblije. Oh zèdnè Sa w gen la Zanmi m Sa k gen frè Wap mache sou dezole menn Gade sa w gen Ou nan mond avyon zaboka Sa w di konsa Yo ap gade nan yon sitiyasyon lavi menn Ou pa ka viv nan yon peyi menn Tout sa w fè tounen kont ou menn Sikre fò Sa k pase Monchè Vye fanm m gen zanmi m Soti pot manje ba li nan yon kay Li twouve sa Sa Li pa pran sa pou anyen frè m Li di w kenpòt vye koze k sot nan bouch li. M vin rete m vin paka viv yon sitiyasyon konsa zanmim. Sa vle di menm manje ou pa manje. Gad kè ti je misye ale menm. Map ale mesye.
Banm jwè m di w la. Men rezon sa paka fè w abandone anndan kay la non. M pa abandone kay la cheri. M grangou anpil la wi. Men se pa poutèt rezon sa pou vin chita nan yon forè pou kont ou. M pa chita nan forè pou kont mwen cheri map panse avèk bagay pase. Se yon ka ki grav, lè w gen yon madanm lakay ou, kounye a la pou wè w sòti, ou pa ki tan anyen epi w ap antre demode pye w, epi depi w fè sa w sòti ou antre, tout moun gen espwa. Ti pitit la ap sot lekòl la l gen espwa, ou menm ankò ou gen espwa. Dakò? E pou tèt sa wè m fè yon ti poze m la pou m poze tèt mwen pase lè w gen fi a, ou pa ka jere fi a ou pa ka bay fi a, men fi a se yon lòt ide l genyen. Konprann? Se yon lòt ide l ap genyen. Ou menm avèk tèt paw ou gen dwa di a Mari m pat bezwen kache pou mwen bagay men se sa map di a e mwen k konnen l dakò cheri? Non cheri men lavi se konsa l ye se pa poutèt ou pa gen pou bay anndan kay la pou sètoblije pou kache Mwen menm ki ide wap mete nan panse m? Wi m konprann ou m konprann ou cheri men ou gen dwa panse paw men lè ti pitit la sot lekòl fòk gen yon bagay pou l manje se tout sa map panse ki banm pwoblèm nan cheri men antoulèka pa gen pwoblèm map wè kòman m ka jere sa pase m pase bò jaden anba a la te gen yon ti fi ki te kòmanse bwè dlo. Lè m pase m wè m pa konn sak pran kounya la se bò jaden Jino a m pral pase la m wè si l lotbò a la pase misye te gen yon ti kòb pou mwen m ap oblije pase m wè si m wè misye menm lè m pat jwenn tout sa m jwenn nan m ap oblije pran nan men m pou m ka jere lakay la men poutèt sa w vin dèyè m la cheri. Wi poutèt sa m vin dèyè w sa byen fè m mal paske w vin chita nan yon forè e m pa gen kontwòl ou. Non sa w fè Ayisa pase depi yon fi ou gen mari w. Fok ou panse avel. Gason an tou l gen madanm li tou fol panse avel. Nan men cheri pa gen problem m kontan sa w fè a dakò. Men cheri w konnen apre soufrans se delivrans si jodi a nap soufri grangou ou pa gen dwa imilye tèt ou poutèt grangou. M dakò cheri m dakò. Nap reziye nou be.
Tout sa w di a m asepte.
E bon konsèy ou ban mwen. Pa gen problem cheri Bondye konn tout bagay. Nap tann sa kap vini an dako. M pral leve la m pral Anbe sa nap fè nap tou ale. Anbe cheri nap tou ale nap pase pran ti fig la nou 2 a. Se pa sèl ou menm non ki nan pwoblèm menm mwen m nan. Ou nan pwoblèm tou? Oh Son mizè map pase frè m. Sak pase?
Ah
De tanzantan menn Menm lè menm lè m pa fè pa Armand anyen menn. Atout se li k tuye manman m. Oh!

Ou menm ki pou veye a papa w. Pase malfekte. Depi w wè nèg la ka di tchwe manman w menm e bay la e ti poul ou ye devan la. Tout nèg nan pwoblèm. Ou gen pwoblèm pa w m gen pwoblèm pa m papa. Olye pou papa m tande la men anba raje a la l tande m ap pale konsa de li menm m prefere a m ale tande zanmi m m ale. Sa k bay omi kòmsi w pa antann w ap ou menm si papa w tchwe manman w ou menm se yon ti poul ou ye devan li. Malpwòpte anmè l ap tchwe w tou wi. Tande pale, m tande pale de, m tande pale de Golo. Men sèl sa m konnen mwen menm, m konnen mwen menm depi m nan yon blòk, m fè sa m vle. Golo a m dwe, m ap gen bezwen misye tou wi. M pa ka di sa m ap gen bezwen misye paske m wè fanm nan mande anraje, move sou mwen. M pa konnen se kèk nèg ki bezwen pran fanm nan nan men m paske manzè pa t konn reyaji avè m konsa. Fò m jwenn Golo, fò misye fè yon bagay pou mwen. Misye malfektè, se vre m konnen l malfektè m ap veye avè l. Men misye, misye ka fè yon bagay pou mwen. Fò m chache jwenn misye. Paske yo di m nan zòn nan e sa misye regle. Depi ou wè yon nèg e fi ap ba w pwoblèm ou pa ka renmen avè l la a, l ap jere sa. Fò m tcheke Golo. M pa ka, m pa ka kouri vin kouri di sa non paske fanm yo, yo frekan vre. A djòl yo, djòl yo! Golo gen rezon l. Menm ou menm tou Golo w ap tchou kaka. Map fòm chache jwenn gwo lò. M te gen bèf mwen la fòm al wè yo. Malpwòpte a m mete l pou l wè pou l wè bèt yo pou mwen l pa vin wè yo. Fòm al fòm al gade kòman bèt yo ye. Chet man! Peyi sa ap lòd. Ak bòl la ou mete l la. Ki kote ou pran l? Monchè vit monchè vit! Mèlin fè rapid fè rapid! Wè sou sou pa fè map pran tèt ou m peze l fè tou antre nan bòl la la ou ka toufe ladan l. Mwen e dèyè manje w te vin la. Epi tout fè rapid Carline lap tou pran vèsè w pral pòte yo ban e dèyè a fè rapid manje vit. Tine ka toufe l tròp bon wi.

Kounya tout jènjan antre, yo tout gen foli fanm. Kounya bèl ti grenn black sa a la, bèl ti cheve long. Humm, fout mwen met twòp mwen menm. Tanm pa ta gen fanm sa a, m ta pito fout fè pa m fout on kout pyès. Fout tenten an. M deja tjou, kaka. M ap met lajan nan mouda m. Bèf, wè ti bèf pa a m yo, m ap fout vann tout, m ba fanm nan kòb. Bèl ti black sa a. Apa se humm. Kounya la m pap defen anyen pou pa m vre non. Pa m la. Map leve pou m ale. Kèt. Ti vakabon mwen yon move kout pye wi. Li deja pran fanm nan ou pèdi. De tout fason.
Merline, mache, mache. Chita la, chita, chita pou laeve sou. Fè rapid. Chita. Se manje ou vin manje la a? E manje ou vin manje la a? Poutèt sa, m ta pito jete rès manje a olye m ta ba ou li. Manje ou vin manje la a? Aah, ou ala zanpe. Pou dat m ba w fè yon ti bale, ou chita la nan bale, ou pa janm vin laeve sou. Men madanm, tout bagay yo e pa mwen ki fè yo tou non. Ey, pa fè m bagay konsa, pa fout pale avè m nan ti tèt kay mwen an. Frekan. Ou ala zanpe. Oh! Depi kilè a Merline ou te konsa? Aah Merline M konn kiyès moun mou ye vre Kisa Merline? Gèlè poutèt ti manje a m pran nan moun an ki fè w ap pouse m repons sa yo Ap fè m pale konsa tande Merline fè rapid Pa kite m tounin la mwa nan ti de ti grenn veso sa Map ap peze tèt m fè w m fè w bwè dlo ki m nan la Konn ou pa w konn kiyès ou Ou pa konn ki moun m ye Mande pou mwen.

Ki mele mounda mama mama fou wont ou metel. Konnen antèman esa. Antèman koute 5 kob ou wap fou wont ou. Mwen m di sa. Esa fwe esa fwe gwo chante la m fel pou Z9 menm mwen menm. Gwolo rele pap mouri pou yo. Gwolo kriye wo pap mouri pou Z9. Tann mouri pou Z9 li pito tounen 3 ile. Mwen di sa. Ou fe byen.

Eee pa gen problem Pa gen problem zèt men. Ou pa balon ou pa balon depi kilè ou balon dola ou fè konbyen jou deyò ou pa konn sil manje a sil pa manje ou gen jèn jan sa la ou pap balon dola sa ou voye lal fè esi kote yap bal ti manje a lap fè tripotay. Ee dis wap fè mwen? Bay zèt nèf sa ann metel de ou konnen m fèb la anpil.
Se depi lòt jou m pa manje. M pa konn sa w ap fè. Se bò raje w la w pral pase men w pou jwenn yon aktivite pou vin fè la. Sa m pral fè bò raje a? Paske mwen menm, depi maten m ap bwè gwòg mwen la, pita m ap jouke w. A! Tout bagay ou menm se jouke, jouke. Tout pale w se jouke. Pita m ap manyen manman w trè di. Tout pale w se jouke. Ou ann pale pou w pa di jouke. Fè w leve nan, al degaje w. Wè, wè sa w ka fè. Vire bò jaden an la m gen yon fig ki te prèske. Bagay wawa wawa bagay. M gou sa wi. Ale ale ale. Map manje moun nan. Vole ak vole map manje l. Nan jaden pa m nan. M di w sa deja wi aranje w pita map manje moun trèd. Ay. Jèt dèf ton nèk kraze m. Ou konnen wawa ou konnen wap tue m epi men gwosè mouda madanm mwen. Ou konnen wap tue m la epi pou m kite gwosè mouda madanm mwen la ton nèk boule m map tue w avè. Mwen di w sa. M pap mouri pou ou menm.

Kite m te rete kote m te ye a franchman. Lavi mèt te mouye menm si tout la se jounen fomi te konn ap mòde m kote m te ye a. Pito m te ret kote m te ye a si m te konnen e nan sitiyasyon sa m t ap vin retwouve m. Seyè papa, èske desepsyon se lanfè l ye? Kilè m ap soti nan sa m ye a? Oubyen bagay sa yo e pou mwen yo fèt menm? Èske se konsa destinasyon m fèt pou m pase mizè menm?

Bon ki dlo yo wè anndan menm mwen m paka leve yo li menm de poul pote. E pou lap lave tou.
De poul pote. Pou lap lave tou wi.
Golo!
Hey golo! Ay tonè! Ah!

Mache yon 2000 dola. 2000 dola.
Mache a 2000 dola pou m achte bagay pou m kapab fè travay la. Apre sa w a peye kondisyon. Anben oke, pa gen pwoblèm.
Èske w tande sa m di w la? M tande sa w di m la. Yon sèl bagay, rayi la mouri la. A? Ou t ap pale. Se wi non m gen. Di pepe, jan l pase l pase. Depi w wè.

Avan m pale ak dyab la fò m gen yon bon ya nan men m. Mwen krake.
Djabèt la ba mwen di. Yon sèl bagay e, di w sa m ap fè? Malfini, n ap tann li anba gwo pye mapou kounye a. Oke, oke, oke. Ou tande? Anba la. Anba gwo pye mapou a la m ap ba w tout sèvis. Oke. Mwen menm m pa gen kote m pa travay. M konn sa, m konn sa. Ba pye bwa a kote m ye m ap travay. Ou pa ou tande pale de koulè. Wi. Yo pale m de ou, yo di m ou bon anpil. Pa gen pwoblèm.
Di sa w ap fè? Mache yon ti kleren, mache yon bak. A men ok, m ap fè sa. Yon bak gwo pye mapou konnen ki bò rivyè a. Ou konnen li? M konn pye mapou an, m konnen li. Pale mwa de sa.
Vin jwenn mwen la tande. Dakò. E gade non, ou mèt ale, m ap fè yon ti dòmi la. Nou deja gen randevou. W ap vin jwenn mwen anba tou. A men ok. Dakò.
Anben, m al fini. W pral avè l ou byen? A.
Non, li mèt rete. M ap sot.

Met granmoun sou. Si w ta domi reve w sou tele mache tete. Dezon la. Kounya la Rigolo nan batay. Mare moun pa son jwèt. Retire yon nèg nan men yon moun pa son jwèt. Se Rigolo. Kote w al bay sa sou tele. Kilè m kontinye domi.
Ayayay. M reve m nan yon rèv la.
Ayy.
Wè pitit? Wè nan semèn k ap antre la, sou galri a m ap mete l kouche. Epi m p ap ba l dra, m p ap ba l anyen. Wè flè sa yo, m ap fè l kase yon branch bwa pou l kouche atè a la. Epi fò l netwaye flè yo tou.
Chak semèn w ap fin anmennen l avè l, l ap fè zòy epi l kouche. O, kòman pou l pa netwaye yo a?